Blan mande o mwen fok e bon gen yon nan wout yo ki debloke. Donk se presyon sa a blan ba yo. E gen anpil bagay kap fèt, anpil presyon pou nou wè koman e pou wout sa a debloke pou peyizan ke swa nan Nip, nan Sidès, nan Grandans e nan Sid ka deplase e al vann sa yo pwodwi oubyen al regle aktivite yo. e san kè sote e san ke tou yo pa peye yon pakèt kòb e pou yo fè sa. Nan sans sa a, e fò n di l, fò n bay verite a e anbasad Kanada ak anbasad Etazini te konvoke e nèg yo ki reprezante e misyon e ki la a, misyon Kenya a, swadizan ki te vin bay sekirite avèk lòt yo, yo te konvoke, lè m di w kon, m pa di w envite non, konvoke tou e gouvènman ayisyen an. Yo gen dwa sa, senatè?
Yo ba.
Kisa yo pa gen dwa an Ayiti? Bon nou ba yo tout dwa, tout otorite. Yo byen konnen sa yap fè a ilegal, yo konnen sa yap fè a yo pa gen dwa fèl, men yo fèl, yo konvoke nèg nou yo, CSPN e nèg sa yo, yo ba yo presyon, yo di yo ke twòp kòb ap depanse, anyen pa fèt, omwen debloke wout Sid la, omwen. Yo te bay presyon sa. Sinon, yo menm bay presyon, yo di sinon, ke yo kab pa bay lajan ankò nan tip. de misyon sa yo paske pa gen anyen an reyalite ki fèt. Yo menm yo rekonèt tou ke pa gen anyen ki fèt. Nan sans sa a, Premye Minis lan li menm li te rele yon seri de moun pou l pale de pwoblèm sa e kòman pou wout sid la debloke. Yo te pale avèk reprezantan kesyon bato yo, gwo bato k ap fè transpò sa yo. Mesye Kawoli yo.
Yo pale avèk. Misye Olivier Barreau e ko ki nan Sunrise yo, ou konnen Sunrise gen 19, e apeprè 19 moun ki envesti nan Sunrise yo, tout te konnen. Donk Olivier Barreau bay sa pou di yo, men ki sa k gen, men ki presyon k ap bay. Blan an mande o mwen fòk e bon gen youn nan wout yo ki debloke. Yo pa vin la pou yo ban n sekirite non, yo vle an aparans montre yon ti bagay fèt. Donk se presyon sa a blan an ba yo. Donk nèg yo o kòmansman t ap. t ap di non, yo p ap ede nan sans sa, piske yo fè yon pakèt envestisman, anpil lajan depanse. E donk premye minis lan li menm li jwenn yon ide, yon ide briyant, daprè yo menm, de koken, yon ide de koken, kote yo di gen 11 milyon dola ameriken ki se yon kouvèti pou kesyon asirans. ee sunrise ta ee ap vole donk ee ke yo kab ee pran kontwòl kòb sa ee ee pou yo regle sa pale ak mesye viv ansanm yo fè debloke wout ee bagay sa yo donk yo te menm gentan deside antre yo ke yap bay ee ekip kaoli a. Ekipe bato yo, ekskize m pa ka di Kawo li. Ekip bato yo, nèg sa yo k ap fè transpò sa yo, 6 milyon dola nan kòb la. Epi ekip Olivier Barro yo, yo menm yo t ap fè, yo t ap bay apeprè 5 milyon dola ameriken. Donk nèg yo gentan, premye minis lan nonmen yon komisyon, l fè yon komisyon pou voye kout Viv Ansanm. Yo pale tout bagay, nèg yo fin deside ke yap bay peyi a yon chans, genyen ki tap fè retisans e genyen ki menm ki sèl sèl sèl sa yo mande genyen genyen yo di ke fòk yo ba yo mache Salomon pa egzanp, simitye Pòtoprens, yon seri de bagay ke premye minis lan dakò, ou konnen ant mafya ak mafya yo antann yo e pou tout bagay te fèt, men pwoblèm premye minis lan sal pat konnen e sak pral bay tout pwoblèm ou wè denyèman, fritjan premye minis bagay sa yo. Sa ou pat konnen sè ke minis travo piblik la ki se reprezantan fanmi lavalas se fanmi lavalas ki mete yo ki gen kontwòl ministè sa ki gen kontwòl èpòt se menm yo menm nan ki gen kontwòl AAN ofnak yo deklare non yo pap kite kòb sa fèt wap wè ke rapidman sunrise fin di ke yo tire sou avyon l sa vle di pral gon pwoblèm pou yo pran kòb la paske 11 milyon dola e la lap soti se kòb sa yo ta pral pran yo tap di yo tire sou sunrise pwoblèm bagay sa yo. Nèg sa yo di non, yo pap aksepte, yo pap aksepte de nèg tankou Vob, nèg tankou Coles, e de nèg tankou Ducamel, moun sa yo ki se lèl e mafya e fanmi Lavalas la, nèg yo di non, fòk yo jwenn nan kòb la. Donk diskisyon, diskisyon, epi ou tande Fritjean, Lesly Voltaire, Pete abse a epi yo fè bagay la pase yo lage enfòmasyon an deyò fè konnen ke Sunrise pa pran okenn bal anfèt yo pwouve yo montre franchman ke Sunrise pa pran okenn bal se blòf mannigè kòm Sunrise pa kab pa pran bal pat gen dezòd vre wap wè rapidman ke kòb la bloke nèg yo pa ka debloke kòb e lè bagay la vin konsa bagay la gate. E wap wè ke Sunrise repran vòl li, vòl li ap fèt nòmalman jiska prezan, e tout kote nan sid, nan yal nan grandans tou, yal toupatou. E wap wè ke nèg yo tou nan viv ansanm ki te gentan aksepte e pou debloke, pou fon seri de bagay, yo remete pòs de peyaj yo nan zòn e pou soti sou wout sid la. Donk se nan sa nou pran, nou pran e nan batay mafya, koken avèk koken, yon ekip anbasad yo menm kap fè sanblan, kap fè yo vin la pou yo ede, k pap ede, yon ekip misyon tèt bòbèch. ki pa vin ede pèp ayisyen donk se sak fèw wè ke semèn dènyè la wout sud la pat debloke tout desizyon tout bagay te gentan pran pou wout sud la debloke men fòm diw se mafya ak mafya ki tap negosye pou yo vòlè yon 11 milyon de dola ameriken men kòm gen kèk nan mafya yo ki pa jwenn koken gaye epi nou rive nan sa vwala senatè si m byen konprann dènye soti fritz jean la se te yon pretèks.
Si se vre, kesyon sa a, kesyon Sunrise la, kesyon 11 milyon dola ameriken an, se yon gwo pwoblèm antre yo ki lage yon gwo divizyon antre yo e se youn nan rezon ki fè w wè tout bagay sa yo, batay ant ekip Premye Minis lan ak ekip Fritz Jean, Leslie Voltaire e nèg sa yo. Wi, 11 milyon dola ameriken sa a gen anpil, anpil pou l wè. Senatè, si m byen konprann, èske mesye yo vle wout Gran Sid la debloke? Kòm yo te deja anonse eleksyon. Eske ou pa panse se pou eleksyon kapab reyalize nan gran sid ki fè ke mesye yo vle pou gran sid la te debloke? Janm m sot eksplike w li, se blan kap bay yo presyon, fòk omwen gon wout ki debloke, blan an di sinon kòb pap bay, ou konn depi nèg sa yo tande kòb pap bay tèt yo cho, patwon yo, men se pat janm nan sousi pou fè eleksyon, wout debloke pa vle di ke bon eleksyon ap fèt nan peyi a non. Wout debloke pa vle di ke sistèm sa, vòlè sa yo, gang sa yo, kote yon konseye prezidan rekonèt ke son mafya yo ye, ke yo tout ap patoje nan koripsyon, kòman moun sa pral fè eleksyon? Yap vann ti pòs direktè, yap vann ti pòs majistra, yap vann nenpòt ti pòs nan peyi a, alò panse ke lè ou ta bay nèg sa yo responsablite pou yo òganize eleksyon, ou wè konbyen kòb yo ta pral fè pou yon nèg depite, pou yon nèg majistra eli, pou yon nèg senatè, pou yon nèg prezidan?
Donk m pa kwè ke nèg sa yo gen okenn, yo pa ka fè eleksyon de tout fason, yo konn sa. Nèg yo pa gen ankenn kredi, ankenn kredibilite, donk m pa kwè ke yo oblije al nan gaspiye lajan, fè makak pou yo pran pòz pou al òganize eleksyon ke yo pa kab òganize. La a nou tande Guy Philippe ki bay detay. Tout zen nou tande ki gen nan pouvwa, KPT, gouvènman eksetera, Etazini, Kanada rantre nan zen an, Lajan mal separe, gon kesyon 11 milyon dola tout tap pale k tap fè aktyalite. Sunrise anonse li pran bal. Adye, nan ki sak pran nan peyi a la? Donk yo fè Ayiti tounen on peyi teyat, on peyi fim, epi sak grav lan dcpj la, Direksyon Santral Polis Jidisyè, se kòm si dcpj a son on po petwòl. Bon si dcpj pa ka fè travay li, ke yo fèmen l. Kan yo fèmen enstitisyon sa al fini paske si gen tout bagay sa yo kap pale gen biwo afè kriminèl bak gen biwo afè finansyè e ekonomik bak poukisa pa ka gen bon jan ankèt ki mennen poukisa pa ka gen bon jan ankèt ki mennen o nivo de la dcpj Poukisa pa ka gen bon jan ankèt ki mennen pou chèche konnen efektivman kisa bagay yo ye e arete mare moun ki sipoze mare yo now nou gon leta konwonpi yon leta konplis jouk nan mwèl jouk nan zo epi men rezilta a nou kap peye pòt kase a Ann vanse non. Donk nèg yo t ap fè l sèlman pou yo satisfè blan, pou yo wè si on wout te kab debloke e pou yo te kab tou vòlè 11 milyon dola ameriken. Guy Philippe toujou mentni desizyon l pa patisipe nan eleksyon mesye sa yo ap fè? M pa janm di m p ap patisipe nan eleksyon non. Avèk mesye sa yo? Egzakteman. Nou gen pati politik nou pral nan eleksyon. Mwen di m pa pral nan eleksyon ak Alix Didier fils aimé.
Avèk koken sa yo m pa pral nan eleksyon ak CPT k ap pete 9 vòlè 9 chat sa yo. Men, imedyatman 7 fevriye yon bagay ta fèt gen yon seri de moun kredib ki pran pouvwa yo vle òganize eleksyon, wi n ap patisipe nan eleksyon. Petèt ke tout bagay sa yo nou p ap menm pale de yo ankò e apati de 7 fevriye revolisyon a deja ateri, pèp la deja pran konsyans, travay ki pou fèt la deja fèt. Men ki moun. si li ta gen tèt li ta byen, ki te kab panse ke moun sa yo ka òganize eleksyon, e moun sa yo ta pral fè eleksyon lib, onèt e demokratik. Sa enposib avèk moun sa yo. Avèk moun sa yo, nou pa pral nan eleksyon. Men ekip nou an, nou toujou di, nou pre pou nou patisipe, pou nou pran pouvwa a, oubyen nan eleksyon, jan Hugo Chavez te fè l la, oubyen nan yon revolisyon. Men nou deside ke de tout fason, fòk revolisyon an ateri. Swa nou pran wout eleksyon. Swa nou pran wout batay jan batay la gen pou l fèt pou n sove larepiblik.
Vwala, la a nou sot tande, nou sot gade, ansyen senatè Guy Philippe ki li menm li t ap bay detay e li anonse larepiblik li toujou rete atache avèk lide pou l al nan eleksyon pou l pran pouvwa men jamè ogranjamè se pa ak ekip tranzisyon ki la.